Yon gwo kout tonè nan vil Madrid kote ke ekip Atlético Madrid la ki tap resevwa Real Madrid nan Riyad El Metropolitano a nan setyèm jounen Liga Espanyòl la, Atlético imilye Real Madrid 5 a 2, yon match spektakilè de Julian Alvarez ki ap jwe an chanpyon du mond ki fon kou fran majistral nan match foutbòl sa a e nou pral pale de match foutbòl la an gwo e an detay, nou pral wè statistik yo. Epi nou pral wè flop match football sa, jwè ki te desevan bò kote ekip Real Madrid la, pou m pa di bò kote Madrilèn yo, paske Atletico Madrid se Madrilèn yo ye egalman. Bonjou bonswa zanmi entènot, se Mistè James ki ansanm avè nou. E, nou pral pale boul, men avan n al pale boul, mwen di mèsi avèk ou menm ki abòne sou Football San Pran Souf, e mwen di byenvni avèk ou menm ki poko abòne, Se le moman pou abòne pou w ka fè pati de kominote Tizè Boul e pasyone foutbòl la grandi. Aktive klòch notifikasyon e tire l sou pèsonalize mete l sou tout pou pa janm rate videyo nou yo chak lè n lage e YouTube ap voye notifikasyon bò ou a lè. E de retou pou n fin pale Atletico kont Real Madrid nan dèbi madrilèn nan kote ke Atletico kap antrene pa Cholo Simeone, Cholo Simeone son antrenè ki gen 14 an nan tèt Atletico, e 2026 sa pral fè l 15 an, se yon antrenè eksperimante sitou ki pran tout eksperyans li nan ekip Atletico Madrid la. E Cholo Simeone te bay yon fòmasyon 4-4-2 kote yo te gen kòm dabitid anba gòl

pè atak yo a. Bò kote ekip Real Madrid la, se te yon fòmasyon 4-2-3-1 kote yo te gen anba gòl Courtois kòm dabitid epi kòm aryè dwa se te Dani Carvajal, aryè goch Carreras, Hussein epi Militao an defans. Nan mitan teren an se te Valverde, Tchouaméni, nan do twa atakan yo, eu, Xabi Alonso te opte pou l jwe a Jude Bellingham olye de Franco Mastantuono kote ke li te fè yon jwè tankou Arda Guler vin pase kòm kòm elye dwa epi Jude Bellingham te nan do 3 atakan yo ki se Arda Guler, Vinicius Junior epi Kylian Mbappé an pwent. Premyè mitan match foutbòl sa vin demare kote ke Depi nan Depi nan yn minit nan match foutbòl sa a, se ekip Atlético de Madrid la ki te jwenn premye kònèl, yon kònè ki konsede pa Dani Carvajal epi eu yon kònè k bote ki pat ban anyen. Atlético Madrid pral vin fè dezyèm tir li nan match foutbòl sa a sou yon pas de Julian Alvarez pou David Anko ki fè chout pye goch la Men son chout ki pase deyò. Epi nan senkyèm minit de je nou pral jwenn yon Eder Militao ki fraktire kote ke match foutbòl sa te fon ti kanpe pou yo ta analize kisa Eder Militao genyen. Epi nan match foutbòl la vin reprann nan sizyèm minit de je kote ke e Ekip Real Madrid la se yon ekip ki te parèt trè antreprenan nan sans paske Real Madrid te deside jwe foutbòl menm jan ekip Atlético de Madrid la yo te chwazi kontrèman a sa nou ta panse avan sa yo te chwazi jwe foutbòl epi nou pral jwenn premye kou fran Real Madrid pral jwenn premye kou fran nan match foutbòl la nan setyèm minit de jeu pa Kylian Mbappé yon kou fran ki choute sou lèl goch la men yon koufran ki pat pote anyen pou ekip Real Madrid la. Epi match foutbòl la vin ap avanse, nou jwenn yon yon bèl kout sant de de yon nèg tankou Barrios pou Sòlòt, Sòlòt fè kout tèt la, kout tèt la pase akote nan match foutbòl sa a epi e. Nan nan trèzyèm minit de je nou vin jwenn yon lòt atak de Giuliano Simeone nan mwatye teren pa Real Madrid la epi nan trèzyèm minit Jude Bellingham vin fon fot kote ke fot sa son fot ki te ka koutel yon katon jòn men abit santral la te inyore fot la epi match foutbòl sa pral vin pran yon lòt touni se kote ke Ekip Atletico a vin jwenn ouvèti skò a nan 14 zièm minit de je kote ke se te yon ouvèti skò merite paske Real Madrid pat pran gòl sa contre le coup du jeu men gòl sa se te yon gòl kote ke Juliano Simeone ki te trouve l o sant misye fè kout sant lan epi le Norman defansè Atletico Madrid la mete tèt li nan balon an se lè sa se te ouvèti skò a Atletico tap mennen 1 a 0 depi nan 14 zièm minit de jeu. E nou vin jwenn yon ekip Atletico kote ke de premyè minit jiska 15 zièm minit de jeu se yo ki gen tan fò a malgre se pat yon ekip Real Madrid ki tap kouri dè balon an men se t yon ekip Real Madrid ki tap chèche jwenn egalizasyon a pati de 14 minit nan match foutbòl sa a Atletico jwenn ouvèti skò a match foutbòl la vin pran lòt touni. Nou jwenn yon Kylian Mbappé k ap plede dekwoche a goch epi nou jwenn yon Jude Bellingham ki vin kòmanse ap fè makaj nan mitan teren an men se te yon Jude Bellingham ki te trè pov parapò a sa Li konn bay kòm kapasite. Men de ventyèm, Real Madrid jwenn omwen 2 koufran, men se 2 koufran ki bote, se te sitou nan mitan teren an, se pa t 2 koufran ki danjre, kote ke ki te ka fè mouch nan kan Atlético Madrid la. Nou vin jwenn nan 22 zièm minit de je, Sòlòt ki pran katon joun, Sòlòt nan match avan. Avan sa, si m pa twonpe nan senkyèm jounen a Sòlòt kite pran yon katon wouj ki te ranplase Julian Alvarez, nou wè son Sòlòt depi nan 22 zièm minit de je ki pran yon katon jón pou pou yon òje stipid, malgre sa misye chwazi choute balon an yon yon katon jón ki merite paske òje rete òje Sòlòt pat sipoze ap fè kòlè. Epi, nou pral vin jwenn yon ekip Real Madrid ki pral jwenn plizyè kònè nan match foutbòl sa a, apati de 22 zièm a 23 zièm minit de je, kote ke nan nan 24 ièm minit de je, ekip Atletico a jwenn aksyon kote ke Sou yon pas de Julian Alvarez, men erezman pou ekip Real Madrid la, se te yon nèg tankou Clément Lenglet ki te jwenn balon, lè sa l fè yon tir ki pase akote. Epi nan nan 25 kièm minit de je ekip Real Madrid la pral jwenn ou pral jwenn egalizasyon an sou yon bèl fas de je antre e Kylian Mbappé, ki enskri gòl la sou pye dwat li sou yon pas Luminez, yon pas an pwofondè de Arda Güler, Arda Güler te wè Kylian Mbappé ap pase, li fè pas la an pwofondè, Kylian Mbappé pat fè ni 2 ni 3, li mete balon an nan gòl la, lè sa se te gòl egalizasyon an, nou wè se te yon dèbi ki te vin reponn a latant. Ey janm di nou an se yon dèbi ki reponn sitou nan premyè mitan reponn a atant spektatè yo paske nou te bezwen wè foutbòl, nou te bezwen wè bèl jwèt, nou te bezwen wè yon ekip Atlético kap jwe foutbòl. E nap kite e 20 senkyèm pou n antre nan 30 tyèm minit nan match foutbòl sa kote ke nou jwenn yon ekip Atlético Madrid ki tap eseye jwenn ki tap eseye chèche brèch la kote pou yo te ka pou yo te ka double miz lan pou yo te ka mennen sou ekip Real Madrid la, kote ke nou te vin jwenn yon bèl ti de Barrios nan sifas de reparasyon ekip Real Madrid la, epi nou vin travèse nan 30 tièm minit de jeu kote ke ekip Real Madrid la jwenn anpil kou fran, men se toujou kou fran nan mitan teren, yon seri de kou fran kote ke ki pa danjre pou pou ekip Atlético Madrid la. Epi, se pral yon ekip Real Madrid ki pral jwenn 2 a 1 an sou yon bèl faz de je antre Vinicius Junior, Kylian Mbappé, epi Vinicius Junior ki te patri an kont, li wè Arda Güler pase, misye fè pas la, epi Arda Güler. Antanke bon goche, misye klase balon nan dezyèm poto, lè sa se te 2 a 1 an favè ekip Real Madrid la e se te yon dèbi kote ke ekip Real Madrid la te vin pran asandan an sou ekip Atlético Madrid la. Nan kite 36 yèm pou n antre nan 39 yèm minit de je, nou vin jwenn yon Julian Alvarez kote ke ki fè yon gwo frap ki touche montan dwat Thibaut Courtois sou yon pas de Nicolas Gonzalez, lè sa se te kapab egalizasyon an nan fen. dezyèm mitan an epi se pral yon ekip Atlético Madrid ki pral jwenn gòl gòl egalizasyon nan 43 zièm minit de je men son gòl ke ki te fèt pa pa Clément Lenglet yon gòl kote ke abit santral match foutbòl la avèk va yo te anile l paske E, reyèlman, yon nèg tankou Clément Langlais, li te, li te twouve l an pozisyon avanse sou gòl sa a, mwen panse se yon bon bagay le fè ke var te rele yo anile gòl la. Epi, epi Atlético Madrid pral jwenn gòl egalizasyon an nan. nan nan tan adisyonèl nan nan nan premyè mitan kote ke abit santral match foutbòl sa a li te akòde 8 minit de tan adisyonèl Atlético Madrid jwenn gòl egalizasyon depi nan twazyèm minit de je sou yon pas de sou yon pas de Koke pou Sòlòt ki mete balon an nan gòl lè sa a 2 ekip yo te antre nan vestyè 2 a 2, pa t ka gen plis spektak pase sa paske se te yon dèbi ki te diy de sa nou t ap atann sitou nan dènye tan sa yo, se yon ekip Atlético Madrid ki refize jwe foutbòl depi yo fin fè yon grenn gòl y al kanpe anba kan yo, men nou te wè se yon ekip Atlético ki te kontrè a tout sa n te ka espere, nou te atann se yon ekip Real Madrid ki pral domine ekip atm nan. Nap kite Nap kite premyè mitan ki fini 2 a 2 kote ke te gen anpil spektak pou nou antre nan dezyèm mitan match foutbòl sa a e se te yon ekip Real Madrid e nan kòmansman dezyèm mitan ki opere premye chanjman yo kote ke e yon nèg tankou Yon nèg tankou Xabi Alonso, li fè sòti Eder Militao ki te blese janm di nou an nan match foutbòl sa a, depi nan depi byen bonè, malgre Eder Militao fin jwe match la, li ranplase Eder Militao pa Raul Asensio ki son ki son chanjman pòs pou pòs depi nan 46 zièm minit nan nan nan dezyèm mitan an. Epi, e nou vin jwenn. E Arda Guler ki fon fot nan 50 tièm minit de jeu, fòm di nou dezyèm mitan kòmanse, se ekip Atlético Madrid la ki te pran inisyativ pou fè jwèt la nan 50 tièm minit de jeu, e Arda Guler e fon fot stupid nan sifas de reparasyon an, misye misye leve pyel kote ke ekip Atlético Madrid la tap atake yon sant ki fèt Ada Goulè leve pye l men wotè malgre li jwe balon an men nou wè pye Ada Goulè jwe yon nèg tankou Nico Gonzalez. Abit santral match foutbòl sa pat fè ni 2 ni 3 li te akòde penaliti epi l te akòde katon jòn a Ada Goulè, se yon katon jòn merite paske nan jan de sitiyasyon sa yo nou wè l fèt deja se ke. Pye a pa sipoze leve wotè sa, sitou se nan vizaj, kèlkeswa nan pati l te ye a, abit santral la t ap toujou akòde yon katon jòn epi penaliti. Yon penaliti ki vin transfòme nan 50 nan 51 nyèm minit de je pa Julian Alvarez e malgre Thibaut Courtois wè balon an, lè sa se te 3 a 1, 3 a 2 padon nan avantaj e Les Colchoneros. E Nou vin jwenn yon ekip Atlético Madrid ki fè menm miz sou match foutbòl sa, sitou nan dezyèm mitan kote ke Nou vin jwenn se yon ekip Atlético pa Julian Alvarez sò lòt epi kap miltipliye pas e ki fè defans Real Madrid la pa menm ka monte nan 58 tièm minit de je Nou vin jwenn Raúl Asensio ki te antre nan dezyèm mitan gentan ekope de yon katon jón Epi, Xabi Alonso vin opere 2 chanjman nan 59 èm minit de je, li fè sòti Arda Güler ki tap byen jwe nan match foutbòl sa, li vin antre a Franco Mastantuono yon chanjman a karaktè ofansif. Epi, li fè sòti Dani Carvajal, li antre avèk Eduardo Camavinga ki de retou, ki gon bon tan l pa jwe. pou Real Madrid. E pi, malgre sa, Xabi Alonso pa t ka jwenn solisyon an, kote ke apre 2 chanjman sa yo, se ekip Real Madrid la ki te toujou ap soufri, ki te toujou ap kouri dè balon, paske Cholo Simeone te chwazi jwe foutbòl. Nou vin jwenn nan 62 zièm minit de jè Alvaro Carreras ki ekope don katon. John pran fot stipid kote ke li te ka evite men malgre sa li fè tak la kanmenm epi nan 63 zièm minit de je mezanmi nou pral jwenn yon Julian Alvarez ki dechennen apre apre 3 a 2 a nou pral jwenn yon Julian Alvarez ki dechennen kote ke Julian Alvarez pati sou bò dwat ekip Real Madrid la. Epi, fot, fot fèt nan, sou bò goch la, abit santral la akòde kou fran, men son fot kote ke si defansè madrilèn nan, e si se li ki te dènye defansè, sa te ka koute l yon katon wouj, men erezman, e tout jwè yo te byen alinye, Julian Alvarez pa twouve l sèl nan kont atak sa, abit santral la akòde kou fran, Julian Alvarez pran balon l, Julian Alvarez mete yon kou fran nan premye poto a, Thibaut Courtois konstate l konstate l lonje pou tout kòb li, malerezman balon sa antre nan gòl, lè sa se te 4 a 2 an favè les colchoneros pou m pa di les madrilènes paske tout tou 2 ekip yo se madrilèn yo ye paske Atlético soti nan vil Madrid epi nou pral vin jwenn yon Cholo Simeone ki pral opere yon chanjman nan nan 67 tièm minit de je li fè soti Sorloth li vin antre ak Conor Gallagher yon chanjman a karaktè defansif epi nou pral vin jwenn yon. Xabi Alonso ki pral reponn pa yon lòt chanjman, li fè sòti a Jude Bellingham li antre a Rodrygo, epi nou pral pale de chanjman sa yo e malgre e Cholo Simeone vin miltipliye kèlke lòt chanjman nan 82 zyèm a 83 zyèm kote ke l fè sòti Nico Gonzalez ki te parèt fraktire li antre Antoine Griezmann, li fè sòti a David Nko li antre avèk Javier Javi Galán epi nan 89 zyèm minit de je. Xabi Alonso reponn, li fè sòti Hussein li antre a Gonzalo Garcia, yon chanjman ak karaktè ofansif epi abit santral la te vin akòde 6 minit, nan 6 minit sa a ekip Atlético Madrid la jwenn senkyèm gòl la pou yo fè 5 a 2 a sou yon pas an pwofondè de Alex Baena. Pou Antoine Griezmann, Antoine Griezmann pran Thibaut Courtois kontre pye, lè sa match foutbòl sa a fini 5 a 2, se yon imilyasyon pou ekip Real Madrid la, se ton ekip Real Madrid ki te rete sou 7 viktwa dafile e se premye defèt yo nan chanpyona ki se Liga Espanyòl la. Atletico Madrid jwe yon match pafè fas a ekip Real Madrid la, Men match pa fè sa, Atlético manje Real Madrid sitou nan mitan teren avèk yon Jude Bellingham ki de retou, yon Jude Bellingham ki pa nan boul. Jude Bellingham, mwen pa konnen poukisa yon nèg tankou Xabi Alonso fè chwa mete kòmanse a Jude Bellingham e kite l fin jwe tout match la, prèske tout match la, men pou mwen menm se yon trè movè jijman bò kote Bò kote Xabi Alonso paske Atlético Madrid manje manje Real Madrid sitou se nan mitan teren an epi nan atak la se ton atak flanbwayan pou ekip Atlético Madrid la paske se ton Julian Alvarez ki te ekselan devan epi Yon sèl lòt. E Julian Alvarez fini MVP match foutbòl sa a, son MVP merite, sa fè e se dezyèm match de manyè konsekitiv ke Julian Alvarez fini MVP. E jan m di nou an, bò kote Atlético son match pafè kote ke se yon ekip Atlético lè y ap defann, yo defann a lin yo trè sere, Yo pa kite espas paske nan dezyèm mitan Real Madrid pa janm jwenn do ekip Atletico Madrid la malgre Real Madrid gen youn nan atak de feu yo kote yo gen Kylian Mbappé, Vinicius Junior e yo vin antre Rodrygo malgre sa Real Madrid pa janm jwenn do ekip Atletico Madrid la E pi, jan m di nou an, se yon match pafè de Cholo Simeone. Mwen panse se yon batay taktik ke Cholo Simeone genyen Xabi Alonso. Mwen te anonse nou depi yè, se ta pi gwo tès ekip Real Madrid la, se fas avèk Atletico e nou wè l, se yon Atletico ki imilye, ki kraze Real Madrid, ki pilverize Real Madrid 5 a 2. Bò kote E Mwen di nou deja bò kote Atletico se yon match pafè an defans o nivo milye de teren an atak se yon match pafè se yon match pafè bò kote Xabi Alonso Xabi Alonso mwen panse e Cholo Simeone ba li yon leson foutbòl Xabi Alonso ta sipoze al repanse al rebat kat la pou l wè e lè l ap jwe fas a gwo advèsè yo Komanl ta sipoze mete ekip la kanpe paske yon Jude Bellingham ki de retou aprè blesu nan yon match ki gen yon tèl enpòtans Jude Bellingham pat sipoze kòmanse sa se 1 euh dezyèman euh 2 atakan ki devan yo ki se Vinicius Junior e Kylian Mbappé Vinicius Junior li te disparèt nan dezyèm mitan Kylian Mbappé ki tap eseye soukre kòl, men tou se ton Kylian Mbappé ki te trè desevan paske yo pat janm ka jwenn brèch la nan ekip Atlético Madrid la. O nivo milye de teren, Valverde, Valverde te disparèt, nou wè nou pa janm wè Valverde e Jude Bellingham nan dezyèm mitan, yon milye de teren ki genyen Yon milye teren ki genyen Juliano Simeone ki retounen vin fè jwèt, Barrios, Koke, Nicolas Gonzalez, nou wè, yo bwè milye teren Real Madrid la ki se Tchouaméni, Valverde epi Jude Bellingham nan do. Ee nan 2 ou 3 atakan yo ee si si Xabi Alonso pa ka gen matchup sa yon koke ki pa nan boul malgre li fon bon match nou pa nou mwen panse ke Xabi Alonso pral gen plis pwoblèm lè l fas a gwos ekiri an Ewòp yo si l pa gen tan korije l paske klasiko a ap rive an Oktòb epi ee an defans. Real Madrid pa t yon ekip ki te trè pov an defans, men Real Madrid te soufri, se sitou paske Real Madrid pa t gen posesyon balon an, ekip Real Madrid la li pa t ka domine ekip Atlético Madrid la, sitou se t yon Atlético Madrid ki te trè tranchan, se t yon ekip ki te trè letal e klinik. Se yon Atletico ki jwe pi bon match li pandan sezon an, li jwe l fas a Real Madrid e mwen panse yon nèg tankou Xabi Alonso pral gen pou l korije anpil bagay, jan m te di nou yè se te se te yon dèbi e ki te kapab defini chanpyona a, si Atletico te pèdi se t ap Totalman enposib pou yo te gen espwa nan chanpyona sa, nou vin jwenn yon Atlético ki remete Liga a an vi paske Real Madrid tap gen 12 pwen davans, 12 pwen vle di Atlético pa nan batay pou chanpyona sa. Epi bò kote Real Madrid mwen panse si Xabi Alonso pa gentan korije tout feblès ekip sa genyen Malgre son ekip ki te rete sou 7 viktwa, men se pat 7 viktwa kote ke ekip Real Madrid la tap briye, men Real Madrid te fè le plen. Kèlkeswa moun kap pale spò, nou pa ka di Real Madrid te desevan. Yon ekip ki fè 7 viktwa, malgre yo pa fè 7 viktwa ap briye, ou pa ka di ekip sa son ekip ki desevan. Janm di nou an, ekip Real Madrid sa, mwen panse Xabi Alonso pase premye tès li, e premye tès sa Li pran 5 a 2, yon imilyasyon, yon leson foutbòl bò kote Cholo Simeone. E mwen panse Xabi Alonso pral gen pou l revize batri l ou di mwens li pral gen pou l monte avèk yon lòt dispozitif taktik lè l ap jwe fas a gwo ekip yo paske dèbi madrilèn nan se yon dèbi k pa janm fasil e Sa fè kèk ane depi map gade Real Madrid fas a Atletico, se premye fwa mwen wè Atletico imilye Real Madrid tèlman fasil, sitou yon match kote ke yon nèg tankou Julian Alvarez epi Barrios, Juliano Simeone, Nicolas Gonzalez, Koke yo rann match la fasil. paske anfas la se te yon matchup ki te trè fèb pou mwen menm. E nou wè chanjman Simeone chanjman Simeone fè yo, yo pote fwi pou ekip la, e chanjman Xabi Alonso pa pote anyen paske se te yon se te yon ekip Real Madrid ki te deja koule nan fen dezyèm mitan an paske Atlético fè gòl li yo nan dezyèm mitan byen bonè, se te yon ekip Real Madrid ki pa t ka jwenn resous pou yo konkiranse Atlético Madrid alòske Atlético te parèt youn nan ekip ki pi fèb nan Liga a nan 2 a 3 dènye match yo jwe yo. Paske se te yon ekip Atlético ki te fè viktwa a domisil reyèlman, men se te yon Atlético jan m di nou an ki te parèt trè trè fèb. Nou pral antre nan statistik match foutbòl sa byen rapid. Nou pral wè nan nan posesyon, Atletico te gen balon an 37 pousan kontre 63, se te yon se te yon posesyon pou ekip Real Madrid lan, yon posesyon steril kote ke Atletico Madrid fè 13 chout nan match foutbòl sa, Real Madrid fè 13, fè 6 chout, nan 13 chout pa Atletico Madrid yo, gen 7 ki kadre, nan 7 ki kadre a sa bay 5 gòl, bò kote Real Madrid se 2 chout ki kadre, se 2 chout ki antre nan gòl yo. Nan kònè se Se 7 kònè pou Colchoneros yo kontre 2 kònè pou ekip Real Madrid la nan òje, se yon òje nan chak kan. Epi nan pas ki reyisi, ekip Atletico a fè 242 pas ki reyisi, epi Real Madrid fè 470 pas ki reyisi. Epi nan fot, ekip Atletico a fè 17 fot, Real Madrid fè 14 fot, epi nan katon jòn se 5 katon jòn nan kan Atletico kontre 4 katon jòn nan kan Real Madrid, janm di nou an se t on posesyon de bal steril, posesyon an si nap gade match la li pa reflete anyen paske se t on ekip Atletico ki te trè tranchant e se t on ekip Atletico ki te klinik e letal devan kan an avèk yon Julian Alvarez ki flamboyan kap jwe Kòm stati meyè jwè du mond, malgre nou konnen se Ousmane Dembele ki meyè jwè du mond, e Julian Alvarez te mal kòmanse chanpyona a, men nou wè se yon Julian Alvarez kap rejwenn vitès de kwazyè li, si Cholo Simeone antann li a Julian Alvarez, nou pral jwenn yon Julian Alvarez ki pral fè anpil gòl nan chanpyona sa. Men rapidman nap antre nan klasman

E mwen panse ekip Barcelone an gen posiblite pou pran premye plas klasman an si yo genyen demen si Dye vle yo pral Barcelone pral jwe demen dimanch lan. An rezime se te yon match ki te trè lamantab bò kote ekip Real Madrid la, Real Madrid pran imilyasyon fas a ekip Atlético de Madrid la, bravo a Cholo Simeone, bravo a Julian Alvarez k ap jwe kòm yon gwo chanpyon du mond, nou wè son Julian Alvarez ki yon lòt rejis foutbòl, yon Julian Alvarez ki trè tranchan, e yon Julian sa fè dezyèm gòl kou fran l nan Liga a, epi se yon Julian Alvarez ki gen tan enskri 6 gòl malgre son ekip Atlético Madrid ki te mal demare chanpyona. Zanmi entènot fanatik foutbòl se te Mister James ki t ansanm avè nou, ou menm ki nan peyi frankofòn yo nou bliye pa desabòne a ma chèn, ou menm ki nan peyi anglofòn yo don't forget to subscribe, ou menm ki nan peyi latino yo suscribe ta mi canal para no perder mis video, babay tout moun nap re wè nan yon lòt video.